Bonjou, bonswa avèk tout fanatik KSD Production Jan nap swiv li la, se staff KSD Production ki avèk nou Mwen se Carl Octave, pwodiktè e reyalizatè gwoup la Avèk nou nou genyen se Parkinson alyas Black Toto.
Nou pa m se Rinelson Octave, mwen se yonn nan pwodiktè twoup la tou.
Ok. Mwen fè plas ak nou. Jodi a nou prezan avè w, nou vin fè yon videyo. Se pa yon videyo funny men se plito yon enfòmasyon nou pote pou ou konsènan de feyton Le Choix et la Conséquence la. Sa nou vin di ou se ke gen nan aktè yo ki vrèman rete lwen. E konsènan de maladi sa ki deyò ke nou tout konnen deja ke m pa bezwen ale pi lwen de sa. Jis nou vle n ap fè yon ti poz avèk feyiton an jis pou nou kapab pwoteje aktè nou yo ki rete lwen. Paske gen aktè lè k ap vini k ap pran bis, k ap pran tren, eksetera. Jis nou pa vle yo kontamine. Fè yon ti poz avèk feyeton sa, se sak fè nou kapab wè yè jodi a nou pat pibliye epizòd 6 la ok m pa konn si nou ta bzwen wè l mesye. Mwen tou. Ou byen di pou fè swivi avèk pwodiktè nou e jan nou sot di l talè a nou fè yon ti poz tou piti e poutèt ka de maladi k ap prezante pou nou kapab pwoteje tèt nou, pwoteje aktè nou yo, pwoteje fanatik yo tou. e pou nou pa kontamine e pou moun pa fraktire paske nap bezwen chak grenn moun kap swiv video e konsa tou nap bezwen chak grenn aktè ki pwodwi video san fanatik nou pa ka gen video e san aktè tou non plis nou pa ka gen video se sak fè mwen menm mesaj map voye pou nou menm fanatik nou yo map di nou pa sòti nan lari pa pran kontak avèk moun mete maskalia oubyen tapa boka jan yo dil la oubyen kachnen. E pou nou pa kontamine. Se sa m te vle voye pou nou. Mèsi. M ap fè plas avèk Carlo. Wi, se jan, se jan nou tande a ke pwodiktè nou avèk aktè Marckenson sot di nou. Nou pran yon ti poz avèk feyton an. Se pa paske, se pa paske. Nou dekouraje oubyen nou vle pa kontinye feyton an men se akoz se akoz maladi korona viris la ki ap fè anpil raj nan peyi chili nou konnen fòk nou youn pwoteje sou lòt se nou menm kap pwoteje sou tèt nou se nou menm kap veye sou tèt nou alò nou oblije pran poz ansanm avèk feyton an Nou oblije pran pòz avèk feyton an paske gen moun ki rete lwen, yo pa ka deplase lakay yo pou vini paske non sèlman y ap fè y ap fè prevansyon avèk tèt yo epi tou yo ka menm pran molta tou paske yo pa ka sèlman leve soti si tou deplase de yon zòn avèk yon lòt zòn pase yo mete anpil prekosyon nan peyi a pase ka yo vrèman ap monte e gen anpil molta ki prepare. E pa gen moun ki ta vle peye montan ke yo pa ta dwe peye e se sa k fè nou menm nou pran prevansyon sa a pou n fè yon ti kanpe tou piti e apre nou pwomèt ou ke lè maladi a pase n ap ba ou 2 videyo pa semèn. Alò pwodiksyon an pa pran poz, pwodiksyon an ap toujou travay pou nou pandan nou lakay la, n ap toujou panse ekri anpil bagay pou nou ekri sèn yo tou mete la epi le moman ke maladi a ta pran yon ti poz oubyen li ta kalme nap travay pou nou nap retounen travay an granmoun e sèlman nap mande nou pataje epizòd yo kòmante abone tout sa ou anvi di de nou ou kapab di yo paske se sa ou pral di yo kap pèmèt ke nou amelyore si nou te gen yon erè lakay nou kap pèmèt ke nou aranje sa, nou korije sa Fòk ou kòmante paske chak kòmantè ou yo vo anpil bagay pou nou Ou konprann? Paske se kòmantè ou yo kap pèmèt nou avanse plis Ou konprann? Pote kritik, pote kritik, kritik ou yo bon pa Felisitasyon, nap tann tout nan men resi nou pap lè Tout sa w fè la bon, ou konprann? Ok,
ok, nap di nou ke pwodiksyon renmen nou anpil jis pran prekosyon yo. Pran tout prekosyon yo jis nap retounen e nou pa pwopoz pwodik nou di w feyton ou pwopoz men pwodiksyon ou pa pwopoz Manje a la. Nap toujou jwenn ti video funny nou la semèn de fwa pa semèn jis pa bliye pataje yo jis ankouraje nou ou konprann sa map di w la ankouraje nou epi aprè maladi a nap tounen pa 2 epizòd menm 3 epizòd pa semèn si l posib epi ankouraje nou ou konprann. Epi pa bliye lave men nou pran anpil prevansyon pa soti nan lari.